M panse fò n fè anpil atansyon pou nou konprann kisa sa vle di aji kòm yon pèp ki lib e ki ka pran swen tèt pa l, pou l ka kanpe avèk fyète pou l di sistèm ke nou genyen, sistèm sosyal, ekonomik, politik, fò l travay pou nou. Malerezman nou gen yon sistèm edikatif ki aji nan le sans kontrè. Nou gen yon sistèm edikatif ki pa pèmèt timoun yo reflechi, itilize kreyativite, devlope yon panse kritik, rezoud pwoblèm, poze kesyon. Non. Se chita, pa poze kesyon, menm si m fè yon erè an tan ke anseyan ou pa ka poze m kesyon, ou pa ka korije m. Donk tout sa devlope yon mantalite de depandans.

Bonjou tout moun, se Olivier Désiré, nou vin nan lòt edisyon spesyal de Mantal Solid. Jodi a nou genyen Madame Nedjine Paul de Deroli, eskize m, m pa vle fè fot nan non an, donk m di l dousman, byenveni. Mèsi.
Ok A se fondatris e pdg Alò m te di w sa talè a ou te korije m ou di m pdg Egzat Ok an kreyòl N ap pale kreyòl Dakò avè w Ok De Ansenye pou Ayiti Donk byenveni Mèsi Negin e kòman m toujou renmen kòmanse m ta renmen ou fè yon ti pale de tèt ou de background ou kòman èske ou grandi Dakò pa gen pwoblèm. M panse gen anpil moun depi yo tande pale de Nidjine Paul Leoly yo konnen ke mwen se yon ayisyèn ki fyè. Mwen fyè de idantite m, de kilti mwen, de istwa peyi Dayiti. Mwen fèt isi an Ayiti, m kòmanse etid mwen an Ayiti, epi paran m, mwen menm, yon gran frè, yon gran sè, nou imigre n ale Ozetazini. Donk m fè rès etid primè, segondè, inivèsitè. Ozetazini, men sa ke mwen vrèman apresye, sè ke mwen te gen yon manman e yon papa, papa m se moun Ench, manman m se moun Tayikè, egzat, egzat, ki vrèman fyè, e yo enkilke fyète sa a lakay mwen avèk frè m e sè m, paske lè nou te imigre Ozetazini, fò mwen onèt avè ou, se te yon peryòd kote te gen anpil stigma, te gen anpil ide prekonsi de Ayisyen, donk li te difisil Pou nou menm nou rantre antan ke Ayisyen ki fyè nan yon nan yon sosyete ki pat vrèman resevwa nou antan ke moun ki ka fyè. Paske sèl sa yo konnen lè yo tande Ayiti se povrete, tout sa yo konnen se diktati, se pwoblèm enstabilite, koripsyon. Donk sa m apresye lakay nou se ke manman e papa m yo te ankouraje nou aprann kilti ayisyèn nan, etidye istwa peyi Dayiti. e pa sèlman chita sou sa ki ekri e pibliye nan liv, paske nou konnen pafwa sa ki pibliye gen yon lòt enterè ladan l. Donk yo envite nou pou n rantre nan deba politik. Gen kèk deba m ap fè a laj de dizan ki pa menm apwopriye pou timoun ki gen dizan. Gen mizik Emeline Michel, gen pwovèb, gen tout sa ki rantre nan kilti nou, ke mwen menm, mwen vrèman apresye ke yo te montre nou depi nou te gen. yon jèn aj, paske m panse ke pou tout moun k ap swiv mwen, y ap konprann poukisa Anseye pou Ayiti te fonde jan l fonde. Paske m panse gen yon sans de patriyotism ki lakay mwen depi m jèn. Answit, mwen te gen chans depi m te gen 15 an, 16 an, pou m te kòmanse rantre ann Ayiti, vizite kèk zòn, sitou an pwovens, kote papa m te konn ansenye, avan l te vin yon prèt episkopal. Epi m te kòmanse gen yon ide, m te kòmanse nouri ide sa a pou m tounen nan peyi m, pou m ka kontribye a yon chanjman sosyal. Paske m onèt avèk tèt mwen, m konnen ke m jwenn anpil privilèj lè m pale de edikasyon mwen. Gen anpil moun ki ka konnen ke m te fè etid inivèsitè nan Yale University, epi answit apre m te travay nan kèk lekòl, m fè metriz mwen nan Harvard. Men tout privilèj sa yo pou mwen menm, sa pa elimine sa mwen menm mwen gen kòm kwayans ke edikasyon se yon dwa imen. Donk kòman pou mwen menm mwen joui de privilèj opòtinite sa a san m pa kontribye a sa ki ta dwe yon dwa imen menm isi nan peyi nou, nan peyi Dayiti? Bon, se vrèman enteresan. Yale e Harvard, ok, se 2 Ivy League, jan nou t ap pale e talè an. Men, avan ke nou antre nan kesyon poukisa w tounen ann Ayiti, ok, paske apre Yale, apre yon etid a Yale e Harvard, ou te ka rete Ozetazini, se si w pa t ap jwenn dè zòf, w konprann, enteresan. Men, kòman èske pandan w t ap grandi, ok, paran w t ap fè, enkilke w dè nosyons ayisyèn, men se te epòk 4 H, ok, fè yon ti pale de e challenge ke nou te genyen pandan ke paran w, jan w dekri yo la, se dè moun fyè dèt ayisyen, men sosyete a pa t resevwa yo konsa. Fè yon ti pale de sa, sil te plè. M panse sa te ranfòse enterè m te genyen nan sistèm edikatif, nan aprann, nan ale lekòl pou m te ka pi byen konprann kote stereyotip soti, kote inyorans, kote sa soti lè yon moun tande ou Ayisyen epi yo otomatikman gen dè zide prekonsi. M te vrèman apresye ke yo te ankouraje nou fè plis lekti, suiv plis nouvèl, eseye pou konprann konpleksite peyi Dayiti paske li pa senp. Menm sa yo te gen kòm fyète, sa pa t elimine tout sa yo konnen ki se de pwoblèm, de difikilte, konplèks nan peyi Dayiti. Donk sa m apresye se ke yo te ankouraje yo aprann, e sa pou mwen menm te nouri sa m te gentan genyen lakay mwen ki se te yon amou entans pou edikasyon, pou lekòl. E m panse se pou sa m te chwazi etidye sistèm edikatif ayisyèn nan lè m te ale inivèsite. Paske li pa t sifi pou m li 10, 5 atik. Men m te vle rantre nan detay yo pou m te ka konprann rasin pwoblèm yo paske m panse si w konnen rasin pwoblèm yo w ap konnen rasin solisyon yo.
E bon, nou t ap pale talè an, epi ou toujou pale de yon fèt ke nou gen de lyen de kolonizasyon ki egziste toujou jiska prezan. Èske w ka fè yon pale de sa? Wi.
M panse nou vrèman fyè, m ap itilize menm mo an, lè nou mansyone Revolisyon Ayisyèn nan. M panse tout moun ka pale avèk fyète de 1804, e m dakò. Men m panse ke gen kèk eritaj kolonyal ki rete anndan sosyete ayisyèn nan jiska prezan ke pafwa nou nye, pafwa nou inyore, pafwa nou ka menm wont, nou pa vle mansyone l. Wi m konnen m edikatris, e petèt se pou sa m di ke sistèm edikatif lan, se li menm ki gen plis rasin nan eritaj kolonyal lan ke tout lòt sistèm. Paske pou mwen menm m panse ke tout pwoblèm sosyal yo kòmanse anndan sal klas. M pa kwè m ka idantifye yon pwoblèm sosyal ki pa kòmanse anndan yon lekòl oubyen anndan yon sal de klas. E sa ki difisil pou mwen antank ayisyèn, Se lè m idantifye tout sa ki anndan sistèm edikatif lan ki jiska prezan kolonize. Lè n ap pale de lang, aprantisaj e ansènyeman, lè n ap pale de chatiman kòporèl, lè n pale de jan nou fè aprantisaj, menm jan nou mete timoun yo chita anndan yon sal de klas, sa pa vrèman ankouraje yon nivo de kreyativite e de devlopman de konpetans. Se chita pale lè m pale avè w. E si w gen yon repons ki pa korèk, m ap kale w. Tout sa se tankou yon sistèm esklavajis. Donk m panse li vrèman enpòtan pou nou kòmanse idantifye tout sa ki soti nan eritaj kolonyal lan, paske wi nou se yon pèp ki lib, men nou gen kèk bagay nan sosyete nou jiskaprezan ki pa lib, ki jiskaprezan soti nan yon sistèm etranje k ap peze nou, e jiskaske nou ka idantifye solisyon sa yo nou p ap ka avanse antanke pèp. Donk lè w di sa, w ap pale de sistèm edikatif la. Egzakteman. M panse jan nou trete ansenyan, jan nou trete elèv, menm liv, ouvraj n ap itilize. Le fè ke nou gen yon pakèt. Pwoblèm lang la, ou sot pale de sa tou, pwoblèm lang la. Enòm. Gen anpil moun ki poze m kesyon depi yo tande non mouvman an ki se Anseye pou Ayiti an kreyòl. Sa pa vle di ke nou vle elimine tout lang etranjè. Men si nou pa valorize sa ki pou nou. Sa ki antre nan nanm nou, nan kilti, nan idantite nou, nou p ap ka kanpe antan ke sitwayen pou n di, an nou pote solisyon a pwoblèm sosyal e sistèm ki egziste nan peyi nou. Donk m panse ke jiskaske nou ka idantifye kòman nou twomatize antan ke pèp, paske m panse ke si nou poko idantifye tout sa k ap fè nou tò, tout sa ki fè nou mal, Nou pap ka geri pou n ka idantifye solisyon yo. Donk n ap kontinye menm sik visye an ki te la jiska franchman endepandans. Ou panse jiska prezan nou twomatize toujou? Absoliman. Men nou pa itilize tèm sa a. M panse ke gen yon nivo de sansibilizasyon ki ta dwe fèt pou n pa wont. Apre nenpòt defi sosyal, nenpòt katastwòf, m panse tout moun ka itilize egzanp 12 janvye 2010, men gen anpil lòt egzanp. m panse ki montre ke gen anpil travay ki pou fèt nan mantal nou, nan mantalite nou e menm nan sante mantal nou paske sikolojikman parlan nou pa pèmèt yon peryòd de gerizon pou nou ka vrèman aji antan ke pèp ki gen yon nivo de sante paske sante mantal lan, sante sikolojik, emosyonèl e fizik tout sa yo, yo lye. Enteresan.
E bon, an n fon ti pale de ansenye pou Ayiti. Kounye a. Donk, kòman èske ou vin avèk ide a? Ou kòman èske ou te panse sou ki pwoblèm ou t ap eseye rezoud lè ou te vin avèk ide a? An nou poze w li konsa. Wi. Alò, pwoblèm nan pou nou se yon pwoblèm de sistèm. Se pa yon pwoblèm ki egziste sèlman nan yon lekòl, yon sal de klas oubyen antre kèk ansenyan ki pa konnen kòman pou travay avèk timoun ki nan men yo kòm elèv. Men, m te fè yon rekil. E mwen, mwen sonje tout sa m te aprann lè m ap grandi avèk manman e papa m, lè m ap fè rechèch, etid, e menm lè m te kòmanse rantre ann Ayiti pou m te vizite kèk lekòl. Men sa ki te vrèman enpòtan pou mwen, Olivier, m pa t vle enpoze yon ide. M pa t vle enpoze lide de medjine. Se pa sa ki te enterese m. Donk pandan katran. M pase prèske 4 tran, de 2009 jiska 2013, m pase nan anpil kominote pou m tande, pou m ap swiv, pou m wè kòman granmoun, timoun, ansenyan, direktè lekòl, paran, kòman yo konprann sistèm nan. E ki sa yo menm yo konprann ki te ka yon solisyon. E sa ki te enterese m, se ke lè ou kòmanse pale de solisyon, san ou pa bezwen panse de resous ki pa genyen, ki pa egziste, non. Ki sa ki t ap yon solisyon si pwoblèm resous lan pa t yon baryè, yon kontrent, nou remake ke anpil moun yo mansyone ke lè nou konnen kilti nou, lè nou respekte koutim ayisyen, e lè nou konnen kòman pou n aji an kominote, se lè sa nou gen solisyon. E se pa sèlman nan sistèm edikatif lan, nan sistèm agrikilti, nan sistèm ekonomik, sosyal, eksetera, nan legliz, nan fwaye. si nou konnen kilti, koutim, e nou respekte kominote an. Yon sòt de valorizasyon de tèt nou. Egzakteman, se konsa nou ka kòmanse pote yon solisyon. Men kounye a, lè m te kòmanse fè yon analiz de sistèm edikatif lan, pa gen kilti ladan l, pa gen koutim ayisyen ladan l, e nou pa respekte kominote ayisyen an nan andan sistèm lekòl yo. Donk, Mouvman an se pou Ayiti, li te fonde pou nou te ka re-entegre tout sa nou genyen kòm richès anndan peyi Dayiti, pou nou ka kòmanse nan sal de klas, pou timoun yo pa sèlman wè kòman pou yo byen konpoze pou yo reyisi nan egzamen, men kòman pou yo vin de sitwayen ki responsab e ki konnen dwa e devwa yo. Donk, se konsa nou te kòmanse avèk Mouvman an se pou Ayiti. E se pou sa m toujou bay anpil respè ak tout moun ki te pale avè m pandan 4 an, ki te pasyan, ki te pran yon ti tan pou pale avè m paske finalman ide Anseye Pou Ayiti se yon ide kolektif.
Lè w ap pale de pwojè an, w ap pale de Anseye Pou Ayiti, ou prefere itilize tèm aprenan olye de elèv. Poukisa ou fè sa? Wi, se paske nou mete anpil aksan sou sa nou rele yon Etènèl Aprenan, Kòman yon moun te ka nouri espri daprantisaj menm apre l fini etid klasik li, menm apre li ka fini inivèsite, li ka rantre nan pwofesyon, nan domèn pwofesyonèl li, men li konprann ke antanke sitwayen, fò m toujou ouvè a yon aprantisaj de sa ki egziste nan kominote m, sa ki ta dwe egziste nan sosyete m e kòman pou m mete men m, kòman pou m kontribye a yon chanjman sosyal. Donk. Depi timoun yo, menm nan nivo preskolè, yo rantre nan lekòl, nou eseye ankouraje yon aprantisaj ki kontinyèl e ki sitou soude yon aprenan avèk yon lòt. Paske nou kwè nan sa nou rele lidèchip kolektif, kote yon sitwayen pa ka reyisi si yon lòt sitwayen ap peri. Nou konnen sa ki sik nou, nou konnen sa ki deviz nou, nou konnen sa ki sou drapo nou, men pafwa nou bliye aji tankou sa ki rele L'union fait la force men anpil chay pa lou. Donk nou swete ke pa rapò a apwòch nou itilize anndan sal de klas ansyan lidè nou yo, depi timoun yo tou piti yo kòmanse konprann sa sa vle di L'union fait la force. E se pou sa nou di nan Se Pou Ayiti se pa konesans sèlman ki konte. Nou vle devlope konesans, konpetans e mantalite yon lòt jenerasyon sitwayen. E nou fyè e nou apresye ke tout ansyan lidè ki gentan nan mouvman nou, se sa y ap fè chak jou.
Kesyon m gen pou ou, m ta renmen ou pale de kòman èske le fèt ke sistèm edikatif lan toujou gen de, an di ke gen de aspè de kolonizasyon toujou, e ki vin ban nou yon mantalite de depandans. Èske ou ka fon pale de sa? Wi.
M panse fò n fè anpil atansyon pou nou konprann kisa sa vle di aji kòm yon pèp ki lib e ki ka pran swen tèt pa l, pou l ka kanpe avèk fyète pou l di sistèm ke nou genyen, sistèm sosyal, ekonomik, politik, fò l travay pou nou. Malerezman nou gen yon sistèm edikatif ki aji nan le sans kontrè. Nou gen yon sistèm edikatif ki pa pèmèt timoun yo reflechi, itilize kreyativite, devlope yon panse kritik, rezoud pwoblèm, poze kesyon. Non. Se chita, pa poze kesyon, menm si m fè yon erè an tanke ke ansenyan ou pa ka poze m kesyon, ou pa ka korije m. Donk tout sa devlope yon mantalite de depandans. E anplis, fò nou onèt, m konnen ke Anseye Pou Ayiti, stati legal nou se ong, men nou vle aji antanke yon mouvman sosyal. E se pou sa nou pa dakò avèk jan anpil enstitisyon ap fonksyone nan peyi a kote yo vle devlope depandans. Paske si depandans lan pa la, travay yo, l ap elimine. Nou p ap bezwen l. E se pou sa m toujou di ke an se pou Ayiti, li gen yon dure de tan. Si n ap fè travay nou avèk yon nivo de entegrite, de respè e ekselans, fò n ta montre kòman e ki lè nou reyisi nan objektif nou, epi answit an se pou Ayiti ka oubyen evolye pou l petèt idantifye yon lòt pwoblèm nou vle rezoud, oubyen nou pa p bezwen egziste ankò. Men finalman kesyon de depandans lan, m panse ke sa se youn nan mal. ki vrèman vrèman difisil, men li enpòtan pou n kòmanse diskite pwen sa a, paske nou bezwen plis endepandan nan jan nou reflechi, e byen sur fò n pa inyore ke gen yon nivo de pwosperite mityèl ke nou bezwen nouri, se pa yon kesyon de endividyalism ke m ap pale la a, men se yon kesyon de lidèchip kolektif kote si m pa reyisi, ou menm ou pa ka reyisi. Si mwen menm antanke elèv de dizan oubyen aprenan de dizan, si m gen yon repons. E m pa ka montre kamrad mwen kòman m te jwenn repons lan, li menm li poko sitwayen, li poko devlope yon espri de pataj e de kolaborasyon k ap pèmèt li reyisi kòm sitwayen. Donk si m byen konprann, se pa sèlman yon kesyon delèv, se de sitwayen ke w ap eseye fòme. Egzat. Se sa. Nou gen yon slogan ki di sitwayen lidè, pou elèv yo, pou peyi nou. Paske finalman sa nou menm nou kwè nan Se Pou Ayiti, se ke menm si nou mete anpil aksan sou travay yon ansyan lidè fè anndan yon sal de klas, sa nou menm nou konte kòm yon inite de chanjman se tout kominote an. Donk jiska prezan nou travay, n ap fonksyone nan 5 komin an pwovens. Nou gen 3 komin ki Plato Santral, Mirebalè, Ench e Boukankare. Nou gen 2 ki Artibonit, Gonayiv e Gwomòn. E travay nou se pou n montre ke nou gen 5 kominote modèl. Paske nou kwè ke si nou ka gen 5 kominote modèl, n ap enfliyanse sistèm nasyonal la. Nou pa bezwen nan tout komin, nan tout di depateman yo pou n ka reyisi. Men si nou montre yon standa, yon nivo de ekselans nan 5 komin, nou kwè ke tout sa ki fèt nan yon komin, li reflete sa ki te ka fèt nan tout peyi a. Donk nan yon komin, èske majistra, èske tout manm ki eli, èske tout paran, direktè lekòl, menm sektè prive an, èske yo fonksyone nan antanke gwoup, kominotè. An kominote, e èske yo konprann enpòtans ke edikasyon se yon dwa imen? Si ou konprann li, kisa ou fè? Ki aksyon ou poze? Se pa pale sèlman. Nou renmen pale anpil, antank Ayisyen. M panse n fò nan sa. Nou fò nan sa, absoliman. Men èske n ap poze aksyon ki reflete sa nou kwè? Donk, m panse ke sa ki enpòtan pou Anseye pou Ayiti, se pou nou idantifye e kontinye envesti nan senk kominote modèl, E jiska prezan nou vrèman apresye ke gen kèk enstitisyon k ap swiv nou, ki wè pwogrè ki fèt, e jiska prezan nou gen kèk anbasadè gradye nan pwogram Anseye Pou Ayiti k ap travay nan Ministè Edikasyon Nasyonal pou nou te ka kòmanse repwodui apwòch Anseye Pou Ayiti. Paske l pote fwi. Se pa mwen menm, se pa staf lan, men se tout moun ansanm k ap kolabore pou n ka chanje e transfòme reyisit elèv yo.
Bon, e pa rapò avèk pwogram Anseye pou Ayiti, ok, kote ke ou sou plizyè kowòt, se sa? Egzat, wi.
Ane sa a, n ap rekrite sizyèm kowòt. Sizyèm. Wi. E mwen te di w, bon, se te pratikman benevola, men mwen te, mwen te yon ti jan fache avè m, mwen te mande, Fache, mwen te mande, pa dakò. Esplike m pwoufesè w pa t dakò. Wi. Alò, lè nou fè rekrutman, jis pou m pi byen esplike, chak ane nou rekrite nenpòt Ayisyen e Ayisyèn ki dakò ke. Si nou transfòme sistèm edikatif la, nou ka transfòme peyi nou. Donk nou fè rekritman, nou gen 4 etap de seleksyon, gen anpil rigè ladan l, li difisil, si w pale avèk nenpòt ansyan lidè, y ap tranble tèlman yo sonje jan l te difisil, men se paske nou kwè nan kalite. Si nou kwè nan kalite, fò nou chèche kalite. E apre nou fè rekritman sa a, yo rantre anndan yon sal de klas, pou sa ki potko nan sal de klas, epi sa ki te anseyan aktyèl, yo kontinye ansenye kòm anseyan titilè, an menm tan ke yo resevwa devlopman pwofesyonèl kontini. E yo gen yon coach ki asinye ak yo, paske nou kwè ke pafwa ou bezwen yon feedback ki endividyèl, a jan ou menm wap aji, jan wap konpòte ou, yon mentorship exactement. Donk tout sa fèt pandan 2 zan. Men poukisa m pa dakò avèk mo benevòl lan, benevola a, se paske si nou kòmanse itilize mo sa, nap panse e nap kontinye panse ke li nòmal pou yon ansenyan touche nivo salè ke aktyèlman ansenyan ayisyen touche. M apresye ke gen anpil moun ki angaje yo nan misyon Anseye Pou Ayiti nan mouvman sa a antan ke sòlda e yo fè yon travay ekstraòdinè nan sal de klas. Olye de 41 pousan reyisit ki se to reyisit nasyonal lan, an mwayèn, ansyen lidè nou yo, nou gen aprenan k ap reyisi a 85 pousan.
E yon tyè nan tout aprenan yo reyisi a 100 pousan. Donk sa se yon travay ekstraòdinè ki fèt chak jou. Men m pa vle rele l benevola paske jiska prezan n ap goumen pou n di si w bezwen kalite sa a, fò yo respekte antanke pwofesyonèl. Se pou sa nou rele yo anseyan-lidè. Paske tout anseyan eksepsyonèl se lidè kominotè e fò n kòmanse trete yo konsa. Donk jiska prezan sistèm nan pa peye pwofesè sa yo ta dwe touche. Men nou swete pa apwa rezilta, done, e enpak mouvman Se Pou Ayiti nou ka kòmanse fè pledwayi pou yo kòmanse reflechi yon lòt fason sou kòman yo envesti nan resous imèn ki se esansyèl lè wap eseye transfòme yon sistèm edikatif. Olivier, tout rechèch ki fèt nan tout peyi yo montre ke si wap eseye envesti pou transfòme sistèm edikatif lan, resous imèn se pwen nimewo 1. E lè w envesti anvan. Se sa. M pa vle di ke resous materyèl yo pa enpòtan. Se yon kesyon de laptop, se yon kesyon de. Egzat. E enfrastrikti fò gen yon minimòm, byen si. Men resous imèn yo, si yo pa respekte, si yo pa trete antanke pwofesyonèl, m panse ke nou lwen. Nou lwen pou n ta transfòme sistèm nan si nou pa kòmanse nan pwen sa ki pi enpòtan. E nou t ap pale talè a tou ke ou ekspoze ansenyan lidè yo a yon sòt de, a yon lidèchip patikilye. An pale de sa. Wi. Alò mouvman Se Pou Ayiti pou tout moun ki byen konprann li, yo konnen ke n ap fòme yon lòt si, jenerasyon sitwayen e nou kwè nan sa nou rele lidèchip transfòmasyonèl. Nou rele l lidèchip transfòmasyonèl paske nou kwè ke tout ansenyan ta dwe konprann sistèm nan jan l ye, reyalite an. Nou pa ka imajine tout sa ki poko egziste, men fò nou konnen sa ki la. E pou ki sa li egziste jan li egziste? Pou ki sa li kolonize? Pou ki sa jiska prezan chatiman kòporèl nòmal? Pou ki sa jiska prezan yo pa entegre tout sa ki richès nan kilti nou andan ansènyeman e aprantisaj? Donk, se sa l ye aktyèlman. Kounye a, nou enkilke e nou fòme yo avèk de konpetans nan lidèchip pou yo konnen sa l ye, e kòman pou transfòme l. Donk se pou sa nou rele lidèchip transfòmasyonèl, paske si nou te sèlman pran dezyèm etap lan, an eseye transfòme l, transfòme l, san nou pa chita sou reyalite an avan, m pa kwè nou t ap rive atenn objektif nou. Donk nou kwè ke li enpòtan pou nou byen santre sou poukisa sistèm nan ye jan l ye, kisa ki enfliyanse l, kisa ki. kontribye a tout statistik ke m panse ou konnen, le fè ke majorite elèv, majorite ti moun ayisyen pa lekòl. Wi, alò an fè yon ti pale de statistik yo. Wi. Si m byen konprann, 50 pousan ti moun, oswa mwens ke 50 pousan ti moun, gen aksè a edikasyon. E nan 50 pousan sa yo, mwen de 40 pousan rive nan twazyèm ane, e mwen de 60 pousan rive nan sizyèm ane. E kantite ki rive nan nivo inivèsitè lan menm, se 1 pousan. Ki rive.
Ki rive, donk nou pa menm pase de fini, ki rive, jis enskri. Ekzat.
Donk, nou tap pale talè a, m panse ke se de statistik. E bagay sa alarman pou mwen menm, ok, paske nou pa kab bati yon sosyete epi nou gen yon sistèm edikatif ki pa kanpe sou anyen.
Donk poukisa ou panse nou rive la? Oswa kisa k fè nou rive la, Lidjine? Fò m kòmanse avèk yon repons sou istwa sistèm nan. Ou konnen m te etidye istwa lan paske ankò yon fwa nou pa ka chanje sa nou pa konprann. Fò n pa inyore ke nan lèzane 1960, 1970, ansenyan aktyèl, ansenyan ayisyen, te gen yon standard, yon kalite ekstraòdinè jiskaske yo te ekspòte resous sa a a kèk peyi afriken frankofòn. Se konsa nou te trete ansenyan, tèlman yo te byen kalifye, byen fòme. Malerezman nou kòmanse diminye sou envestisman nou fè anndan sistèm edikatif lan, jiskaske kounye a ou konnen prèske 90 lekòl An Ayiti, 90 pousan dè ekòl an Ayiti son prive. Sa pa yon sistèm ki piblik, sa pa yon sistèm ki gen yon nivo de suivi. Se yon sistèm ki aksesib. Ekzakteman.
Nenpòt moun ka ouvri yon lekòl san standa, san suivi, eksetera. Donk tout sa se yon pwoblèm. Donk m panse ke nou kòmanse rive nan nivo estatistik ke ou te mansyone paske nou pa vrèman santre sou kesyon kalite an. M apresye ke gen anpil efò ki fèt pou kesyon aksè. Fòk tout timoun al lekòl. Men Olivier, lè yo rive lekòl, se kisa y ap aprann? Lè yo rive lekòl, se kiyès ki kanpe devan yo? Èske moun sa a, èske li gen vokasyon? Èske li gen konpetans? Èske li fè resiklaj? Èske li ekipe pou l fè travay li? Malerezman, pou majorite dè ka, repons lan se non. Donk nou pa ka etone lè nou wè. Statistik yo. Sa vrèman fè m mal lè nou wè ke li nòmal pou yon timoun reyisi avèk mwayèn 5, mwayèn 6. Menm sa, se yon endis ki montre nou ke se pa kalite ki plis enterese nou. Mwayèn 5, mwayèn 6. Èske timoun sa li vrèman a prepare? Èske li ekipe pou l avanse nan etid li? Oubyen èske nou gentan prepare l kòm youn nan aprenan ki pap reyisi, ki pap rive nan inivèsite? Sa nou apresye nan Anseye pou Ayiti se ke nou konnen ke tout timoun ka reyisi. Tout timoun gen potansyalite pou yo reyisi e se pou sa m mansyone to de reyisit ansyan lidè nou yo nan klas kote y ap fonksyone. Fè pwovens, se nan zòn ki rekile, se pa majorite nan lekòl patenè nou yo, se pa de zekòl andan vil yo ki gen anpil mwayen. Konbyen lekòl patenè nou gen? Jiska prezan se 84 lekòl patenè. Nan 5 komin ki vrèman nan de milye rekile, ou ta esplike nou? Egzat, egzat paske sa nou vle montre, nou gen prèv apre prèske 6 lane ke se pa resous yo ki pa egziste, men se jan nou envesti nan resous yo avèk yon nivo de entansyon. M panse pafwa nou nou prese pou n di a se pwoblèm inifòm, se pwoblèm ouvraj, se pwoblèm enfrastrikti lekòl yo. Wi, tout sa yo ta dwe rezoud, men sa ki enpòtan pou nou nan Se Pou Ayiti se ke tout timoun ka reyisi, men fòk yo gen ansyan lidè, ansenyan ki devan yo, ki byen ekipe e ki trete antan ke pwofesyonèl. Donk nou panse ke statistik sa yo, sa se reyalite an Ayiti. Jounen jodi a, men li absoliman posib pou n transfòme rezilta sa yo e pou n rive san pou san reyisit. Ou kwè nan sa?
San pou san.
M wè l. Se pa kwè sèlman. M wè pwodui an. M wè reyalite an. E m tou envite ou avèk tout ekip ou, m swete ke n ap gen chans monte nan youn nan kominote patenè nou yo pou nou wè travay ke Ansan Lidè yo fè anndan yon kominote, anndan yon sal de klas. Nou tande mesye? Fò n degage nou wi. N ap swiv. Ok. Bon, Nidjine, se vrèman, vrèman enteresan. Tout sa nap pale yo la, m gon kesyon, ok, se pa rapò avèk ki kote ou vle ale, sitou lè map gade, se sur ke nan nan 5 komin sa yo, gen des amelyorasyon vreman enteresan kap fèt, men o nivo nasyonal, se pa menm bagay la, bon, ou tap eksplike m ke ou pa gen entansyon fè sa nan tout peyi an, donk. Koman eske misyon, koman wap ka akonpli misyon sa? Koman ou wèl ou menm? Paske mwen son misyon enposib anrele li sa. Oh!
San pou san posib Olivier! Bon, m jis di sa konsa mwen gad ki repons ou genyen. Nou gen pwovèb, nou konnen jan nap apresye pwovèb ayisyen, nou gen kèk pwovèb anse pou Ayiti. Youn ladan yo se, pwoblèm yo anpil, men solisyon yo posib. Ok.
Donk, li san pou san posib pou chanjman sa a ke nou reve, ke nap fè ke nou wè ki kòmanse pote fwi nan 5 komin sa yo, li rive atenn tout komin yo, men sa pa vle di ke Anseye Pou Ayiti antan ke òganizasyon bezwen gen yon biwo nan tou lè 2 depateman. Paske si nou kwè nan resous imèn yo, nou kwè ke tout gradye mouvman an, sa nou rele anbasadè, depi w gradye nan pwogram 2 zan an ou vin anbasadè Anseye Pou Ayiti, e nou kwè ke n ap rive gen yon anbasadè nan tout depateman yo. E tout sa l te aprann, tout sa li te jwenn kòm ekipman, tout sa li te jwenn kòm zouti, tout sa li te jwenn kòm metòd pou l aji, se pa sèlman nan sal de klas, se pou sa nou rele yo ansyan lidè, andan yon sal de klas e andan yon kominote, anbasadè sa yo se yo menm k ap seme, k ap fè mouvman an gaye. Donk se konsa nou kwè ke nou envesti nan resous imèn yo epi se yo menm ki fè mouvman an gaye. E fòm mansyone ke anbasadè nou yo, nou pa sèlman rekrute de ansenyan oubyen de nòmalyen. Nou kwè ke si nou sèlman tann pou se ansenyan ki rezoud pwoblèm sistèm edikatif lan, nou pap janm reyisi. Donk youn nan inovasyon Mouvman Anseye Pou Ayiti se ke nou rekrute prèske 50, 60 pousan chak ane ansenyan aktyèl, epi rès kowòt lan chak ane se moun ki evolye nan lòt domèn. Nou gen mis, nou gen enfimyè, nou gen moun ki se ekonomis, moun ki etidye syans jiridik. Paske sa m apresye nan mouvman Se Pou Ayiti se ke lè pwofesyonèl sa yo fini dezan deksperyans anndan yon sal de klas avèk fòmasyon yo resevwa, kounye a imajine moun sa k ap fè pledwaye pou tout timoun jwenn menm kalite edikasyon sa a, nan domèn kote l ap evolye. Imajine nou ka gen enfimyè, avèk tout fòmasyon an se pou Ayiti, k ap kòmanse reflechi pou di poukisa n pa gen enfimyè nan chak lekòl? Poukisa nou pa trete sante fizik, sante mantal timoun yo menm jan ke n ap eseye enstwi yo, edike yo, ansenye yo? Nou gen ekonomis k ap kòmanse reflechi yon lòt fason pou kòman pou n rezoud pwoblèm ekonomik sistèm nan. Paske li pa posib pou n kontinye peye pwofesè jan nou peye yo an Ayiti. Men solisyon yo posib, men m panse ke w ap gen plis solisyon avèk yon ekonomis ki te andan yon sal de klas, ki konnen reyalite an, ki konnen solisyon yo, ke yon moun ki franchman pa ta dwe rantre nan desizyon sa menm paske l pa konnen reyalite sistèm nan. Exact. Menm jan nou gen anpil moun ki etidye medya e kap eseye pou wè poukisa nou pa pale chak jou de sistèm sa a, paske jan ou di l se yon katastwòf, se yon urjans. Men ou pa tande deba non sou radyo, ou pa pa gen atik ki pibliye sou urjans sa a. Donk nou konte sou anbasadè nou yo pou yo enfiltre, m itilize mo sa a avèk anpil entansyon, pou yo enfiltre tout domèn, tout sistèm nan peyi a. Pou tout moun kòmanse wè ke pwoblèm nan, li la, men solisyon yo posib e men kèk egzanp de solisyon ki gentan pote nan senk komin yo. Pwoblèm nan non sèlman la, e nou t ap pale de sa talè a, m panse li kòman, li lè pou n wè ke pwoblèm nan urjan, ok, fòk nou gen dè pwoblèm, dè solisyon pou n ap pote avèk yon sans de l'urgence, m panse sa enpòtan anpil. M dakò. Kite m touche pwen sa enpe paske Pafwa m konn fè konparezon antre sistèm edikatif lan avèk lòt sistèm k ap eseye kreye yon chanjman sosyal. M ap fè yon konparezon antre edikasyon e sante. M enkyè lè m wè gen plis moun ki konprann sistèm sante an se nan yon ka durjans li an Ayiti ke sistèm edikasyon an. M panse, m pa di avantaj, men m panse youn nan pwen ki diferan se paske se lavi ou lamò. Se oubyen ou jwenn yon swen, E si w pa jwenn swen sa lè ou malad oubyen ou fè yon aksidan moto eksetera w ap mouri. Men gen timoun k ap mouri chak jou wi nan sal de klas yo. E sans dirjans sa a, poukisa nou pa priyorize ke gen de jeni nan chak zòn, nan chak kominote ke n ap tiye? Y ap mouri chak jou. Y ap mouri. Donk m vreman apresye ke ou itilize mo urjans lan paske m panse jiskaske nou kòmanse itilize mo sa a e nou kòmanse poze aksyon tankou nou konnen ke se yon sistèm ki katastwòf, m panse ke nou poko vreman prè pou nou idantifye solisyon yo. Donk m apresye ke ou wè ke sans urjans la li nesesè. Wi. Bon, Nidjine, an nou fè yon ti pale kounye a. Bon, se trè enteresan tout pwojè an. Men malgre son pwojè enteresan m sur ke ou rankontre dè difikilte nan eseye tabli ou sou nan eseye fè pwojè a pwogrese. Ann fon ti pale de sa. Ok. Konbyen tan n gen la pou nou pale de difikilte? Alò, difikilte yo se li nòmal. M panse youn nan pwen ke m te vrèman apresye, Se ke gen anpil moun ki te di, si w prese pou jwenn solisyon, pito w pa rantre nan travay sa, pito w pa lanse mouvman an. M te jwenn konsèy sa bò kote paran, zanmi, eksetera, e m te vrèman apresye konsèy sa. Paske youn nan defi ke m te rankontre depi le debi, depi nan kòmansman an, se Ayisyen ki. vrèman pesimist, e ki pa fè youn lòt konfyans, e ki pa kwè li posib ke gen yon Ayisyen ki petèt pa t grandi inikman ann Ayiti, ki te fèt isi ann Ayiti, ki vwayaje, ki tounen, ki te ka onèteman, sensèman kontribye a yon chanjman san yon lòt enterè, petèt yon enterè politik. Gen tout dout sa yo, tout kesyon sa yo, m panse ki te yon defi, paske. Imajine ansyen lidè ki te enskri pou premye kowòt lan, ki te pase kat etap de seleksyon, ki angaje yo nan mouvman an, epi gen youn, m ap ba ou yon egzanp, se moun Gwo Mòn, li chwazi kite kote l t ap travay pou l travay nan nivo fondamantal Gwo Mòn lakay li, tèlman gen moun k ap pase l nan betiz. ke li bezwen jwenn yon lòt wout pou l al lekòl lan chak maten pou l pa wè lòt moun ke l konnen k ap kòmanse jis, ou konprann. Ridikilize l? Eske li fè yon bagay patriyotik? Yon pwofesyonèl ki gen chans al inivèsite, yon pou san wi, ki rive nan inivèsite, ki chwazi kite lakay li, Gwo Mòn, pou l travay nan nivo fondamantal ki se baz lan. Li chwazi fè sa a, men tout moun nan antouraj li, tout moun nan kominote an, se pa tout men gen yon majorite ki ridikilize l. Donk tout sa se sam tap mansyone ki te pwoblèm nimewo 1 lè nou te kòmanse anse pou Ayiti. E jiska prezan gen moun ki wè ke se bèl pawòl, nou nayiv, petèt nou gen yon ide ki pap vrèman reyalite an. E m panse ke sa se youn nan pwoblèm nou gen nan mantalite ayisyèn nan, tèlman pwoblèm yo anpil, Nou vin pesimis. Nou pa kwè ke yon chanjman posib e nou pa kwè ke Ayisyen ka pote solisyon an. Sa a se yon lòt pwoblèm ke m panse nou bezwen rezoud antanke pèp pou nou ka fè youn lòt konfyans, pou nou ka fè tèt nou konfyans ke nou gen solisyon yo, nou gen richès nan peyi a ke nou ka itilize pou nou rezoud pwoblèm sosyal.
Èske ou panse sa a se yon aspè de mantalite de depandans lan? Absoliman. M panse sa, se sa m te mansyone avan, m panse ke tout pwoblèm sosyal yo kòmanse anndan sal klas. Yo kòmanse depi yon moun. Li timoun, li kòmanse fè kèk obzèvasyon, li kòmanse konprann kòman sosyete an fonksyone, epi se konsa li grandi, li kenbe menm mantalite an. San nou pa gen yon moun ki di non, sa nòmal, sa pa nòmal. Menm si ou wè tout moun ap fè l, men li pa nòmal. E sa menm rantre nan definisyon lidèchip. Paske menm mo lidè an, m panse nou pa konnen vre definisyon an, malerezman. Nou kòmanse itilize l pou nenpòte ki. M panse nou bezwen gen yon lòt nivo dedikasyon. E fò n pa bliye, edikasyon li pa fèt nan sal klas sèlman. Se pou sa nou vle konte tout kominote a, tout aktè kominotè yo pou n ka pote yon chanjman sosyal. Men m panse nou bezwen gen yon lòt edikasyon sou mo lidèchip lan, ki aksyon pou n poze e kòman pou n kolabore pou n ka rive e atenn objektif yo. Trèzenpòtan. Ou t ap di m repoze sou. Sou 3 ka, e pa 2 ka non, sou 3 ka. 3 ka. Ekzakteman, donk m panse m te mansyone ke lè nou te kòmanse gen ide Anse Pou Ayiti, se moun nan dan kominote yo ki fè nou santi ke san kilti, koutim e kominote, poko gen yon mouvman non an Ayiti nan istwa peyi nou ki reyisi. E se pa sèlman 1804, fò n pa bliye gen anpil lòt mouvman, nou pa aprann istwa peyi Dayiti byen. Malerezman. Malerezman. Ou n aprann nan sa ke lòt moun te ekri pou nou.
Kòman pou n aprann enpòtans sitwayènte ayisyen an nan men yon lòt moun? Se pa yon etranje k ap ban nou rezilta sa yo, k ap ban nou solisyon sa yo. Donk, m panse li ekstrèmeman enpòtan pou n kòmanse konnen ke nou konpetan. Nou gen tout sa ki nesesè antanke pèp. Men fò n kòmanse chanje mantalite an pou n ka kòmanse aji, pou n reflete sa nou panse nou kapab fè. sa nou kapab transfòme. Donk m panse ke li trè enpòtan pou nou kòmanse chanje mantalite sa a e kòmanse poze aksyon e pataje solisyon yo tou. Men Pyè menm pandan peryòd enstabilite pafwa nan radyo, nan jounal, se sèlman sa ki negatif. M vrèman apresye emisyon sa a, m apresye ke w ap eseye idantifye kiyès k ap fè yon travay nan peyi a ki pozitif e ki pote solisyon paske yo la. Yo la. Yo egziste. E se pa mwen menm ki anseye pou Ayiti. Nou gen tout yon ekip solid k ap fonksyone, ki travay chak jou pou n ka pote solisyon e gen yon pakèt lòt egzanp. An n kòmanse montre egzanp sa yo pou yo ka kontinye repwodui. Vrèman enteresan. Donk, Nedjine, nou pral fini. Dènye kesyon m toujou renmen poze, ok, se parapò avèk ide revolisyonè sa a oswa pwojè revolisyonè sa a ke w genyen, kisa ke Ou konnen kounya ke w pa t konnen lè w t ap kòmanse. Ki konsèy ou t ap gen pou tèt ou? Nidjine, onzan disa, a, Nidjine, atansyon, fè atansyon ak sa. Ki konsèy ou t ap gen pou tèt ou? A, m panse youn nan pwen yo, se ke si, si m kwè nan kolaborasyon, fòk mwen toujou antoure pa aktè ki, ki pozitif e ki kwè nan solisyon yo tou. M panse sa se youn nan pwen ke, m pa t minimize lè n te kòmanse, men m panse ke jounen jodi an li ekstrèmeman enpòtan. Pou m pa sèlman chita avèk moun ki di, gade yon pwoblèm, gade lòt pwoblèm, gade yon egzanp yon pwoblèm, gade rakèt. Non, m vle antoure pa moun ki konnen reyalite an men ki kwè ke yon solisyon posib. Sa se trè enpòtan. Fò m toujou antoure pa de moun k ap reflechi sou solisyon. Pa egzanp, m konn pale avèk Manmie ki panse pou Ayiti pou m di si nou gen yon diskisyon de 10 minit, ann pase omwen 8 minit nan solisyon an. Nou konnen pwoblèm yo, men ann pase majorite nan tan nou sou sa ki pozitif, sou sa ki solisyon. M panse yon lòt pwen ke m ta petèt bay kòm konsèy, eseye pou toujou kenbe entegrite menm si gen moun ki di yo dakò avè w, ki di yo avè ou men yo pa avè w. Gen yon pwovèb ki di dan pa kè. Ou konnen pwovèb sa yo Olivier? Dan pa kè. M pa t konnen l non, m aprann li jodi a. Dan pa kè, se bon dan. Egzat. Gen moun k ap souri, ki di yo avè w, men lè travay la kòmanse difisil, lè ou kòmanse gen kèk desizyon. Ke kèk moun pa renmen, humm. Rale kò yo. Yo pa avè w. Yo pa avè w. Donk m panse ke pafwa fò n fè atansyon pou nou wè kiyès ki la e ki la a lon tèm. Paske travay sa li pap fèt nan 5 an, 10 an. Men fò w kòmanse ankre travay lan e fò w kòmanse pran kèk desizyon ki ka vrèman pote fwi a lon tèm. Epi finalman m panse gen yon lòt pwen ki enpòtan pou mwen antanke antreprenè sosyal. Se ke pafwa nou neglije sante pa nou, pafwa nou neglije sa ki enpòtan nan fason pèsonèl. M konplètman apresye ke m gen yon mari, m gen yon fanmi, m gen frè e sè, kouzen, kouzin, zanmi ki kanpe avèk Anse pou Ayiti de A a Zèd. Men pafwa li enpòtan tou pou n pran swen tèt pa nou paske pafwa lè w ap aji pou kreye yon chanjman sosyal, fò w gen yon ti tan de repo tou. Paske travay sa a se yon maraton, se pa yon travay k ap fèt nan 2 jou, 3 jou. Donk fò n pran swen tèt pa nou.
Egzakteman, se sa, se sa. Donk m panse ke sa se yon lòt aprantisaj ke mwen menm mwen fèt, ke mwen fè pandan 10 dènye lane sa yo. Ke m ta renmen pataje avèk tout moun. Paske finalman pèseverans sa se youn nan kle ki vrèman enpòtan, youn nan pwen ke m t ap toujou ankouraje nenpòt moun ki vle rantre nan batay sa a. Paske se yon batay, se yon batay men. Reyisit lan li posib. Men jan m konn pou m site yon moun ki t pre pwòch mwen t konn ap di, ce sont de bonnes guerres. Exact!
Exact!
Nidjine, eksplike nou kote yon moun ka jwenn ou, si yon moun bezwen ede ou, kòman l ka ede ou? Fè yon ti pale de sa. Mèsi! M apresye kesyon sa a. Paske jan mwen toujou di l, mouvman an se pou Ayiti, se yon mouvman de yon ekip. E pafwa ekip lan, se pa sèlman moun ki nan staf an se pou Ayiti. Men fason yon moun petèt te ka kolabore e kontribye a mouvman se pou Ayiti, nou gen yon sit wèb, anseyepouayiti.org, an kreyòl, anseyepouayiti.org. Si w monte sou sit wèb, w ap gen chans li plis detay, w ap wè rapò sou tout sa ke nou gentan. akonpli tout objektif yo, w ap gen chans wè tout moun ki nan kowòt 2015 jiska 2019 ki fèk rekrite, e gen yon aplikasyon aktyèlman emisyon sa a li vrèman yon moman opòten paske aktyèlman nou gen yon peryòd rekritman la ki fèt pou kowòt 2020 donk si gen yon pwofesyonèl, si gen yon jèn, si gen yon ayisyen, yon patriyòt ki konprann misyon Se Pou Ayiti ki vle kolabore nou gen aplikasyon ki disponib jiska 10 avril 2020 yo kapab soumèt aplikasyon an sou sit wèb lan oubyen kopye di yo, li disponib. Nou panse ke Mouvman Se Pou Ayiti tou se yon nivo de sansibilizasyon k ap fèt pou nou ka, ankò yon fwa, konnen pwoblèm nan e konnen solisyon yo. Donk, si w monte sou rezo sosyal, w ap ka suiv nou, w ap ka like, pataje imaj yo. Pale Facebook, Instagram.
Facebook, Instagram, Twitter. An Se Pou Ayiti, depi w fè yon rechèch pou An Se Pou Ayiti, w ap jwenn nou sou Facebook, Instagram e Twitter. E sa nou menm nou kwè, sè ke fò n poste yon lòt imaj Dayiti. Donk, ou p ap janm wè yon imaj. sou sit AnseyPouAyiti ki pa reflete richès e fyète ayisyèn nan. Paske gen tan gen twòp egzanp de tout sa ki negatif. Nou pa bezwen kontribye a sa. Ann kontribye yon lòt imaj paske lòt imaj lan se reyalite an tou. Pwoblèm yo la wi men solisyon yo la. Donk montre, swiv nou, like nou e pataje mesaj lan. Epi lòt pwen an ki enpòtan se ke depi nou kòmanse gen rasanbleman nou eseye anonse yo sou sit wèb lan, nou eseye anonse l sou Facebook. Vin jwenn nou, vin brase lide avèk nou paske nou pa pafè, men nou pwone ekselans e nou konnen ke nou kòmanse atenn yon nivo dekselans. Vin kolabore avèk nou e nou konte sou tout Ayisyen ak Ayisyèn ki enterese pou yo patisipe. E finalman, m pase yon nimewo telefòn pou moun ki ta renmen rele ekip lan se 48 95 45 08. Di l ankò. 48 95 45 08. Ok bon Nidjine se te yon plezi ok pou m te gen w nan edisyon sa de Mantal Solid m panse ke nou aprann anpil e m panse ke jan de diskisyon sa yo fòk nou fè yo pi souvan kote n ap pale de kòman n ka gon meyè peyi demen ok mèsi bokou Nidjine se yon plezi mèsi se te Olivier Désiré de Mantal Solid a la pwochèn.